Anviwonn pa p fin degrade, se Leta k pa pran responsablite l, pase yo kite moun konstwi jan yo vle nan tout mòn, mache koupe pye bwa. Leta genyen, Leta gen enstans ki te ka jere kesyon anviwònman. Pa egzanp, mesye dam yo prezidan te sòti arete pou yo a, Mesye dam bsap yo, yo pat ka jere kesyon environman an? Yo pat ka jere kesyon è pwoteje yo? Sitadèl moun moute fè sa yo vle ladan l? Pikolè moun moute fè sa yo vle ladan l? Mesye dam bsap yo pat ka jere sa? Men depatman nò a gon branch la, mesye dam bsap yo. E ta kwè son zouti politik li ye pou nèg pòtoprens wi. Se mete yo la chak de twa jou, chak de twa mwa yo mete yon yo mete yon responsab. Chak de twa mwa yo mete yon responsab, vin goumen ak ti mesye yo, epi pafwa mesye yo menm konnen sivil pa jere militè. Fon nèg met sa nan tèt. Pa sivil la gon, sivil la li gon bagay lap chèche, sivil la li pa fè politik li li vin fè. Men gad la li menm, e pa sak nan tèt li. E pa mesye dam yo anba nan konplèks sa la, ou ekip jenn fanm ak jenn gason, yo gen volonte yo vle travay wi. Mesye dam besap yo. E pou moun ki pa konnen se brigad de siveyans dezè pwoteje. ki anba titèl ANAP. Men se ministè anviwònman wi ki kwafe yo. A di pou sa anviwònman gen ladan la, epi kounye a, yo lage chaj la sou kont lapolis sèlman. Gad anviwònmantal la son, sa di son flanj wi anndan lame ye. Pa gen peyi ki pa gen gad anviwònmantal li non. Pou pwoteje anviwònman l. Ta di forè yo pou moun antre koupe bwa nan yo jan yo vle. Ta di mesye dam besap yo gen bagay yo ka fè ansanm avèk yo. Gen bagay moun yo, gen bagay leta ka fè ansanm avèk yo. Men nou gen vètyè la. Nou te ka fè anpil lajan ak vètyè. E pa moute pou moun yo moute yo al twalèt ladan y, yo ap yo al fè kadejak sou medam yo ladan y. Enben gad yo la pou ki sa nou pa nou pa ba yo responsablite, peye yo pou yo pou yo jere pou yo jere kesyon anviwònman, pou yo jere plas Vètyè. Sitadèl ankò. Gan pil lòt kote. Pikolè y pa bezwen pou be ta di gen moun gen moun ki vini ka prale pikolè. Men depi yap ale lòt bò a toujou met nan tèt yo ka gen vòlè nan raje a wi. Ebyen menm lè mesye dam yo pa dòmi nan raje a enben itilize yo nan fò a. Itilize yo nan fò pikolè. Yo konnen lannwit moun pa prale nan fò a enben ok lè aprè midi mesye yo antre nan baz yo. E sa pou nou fè. Men non, nou pito ap goumen avèk yo. Nou pito ap batay ansanm avèk yo. Mesye Jagwa yo m salye nou. E mesye anpil moun ap pale de nou. Anpil moun ap pale de nou. E kenbe la, kenbe moral la la. E son group moun mesye. Ou wè gad la, gad la fòme mizè pa ka fèl pè. Mizè pa ka fèl pè Dorval. Se sa pou anpil moun konnen. Gad anviwònmantal la pap janm fè. Gen bagay yo pap janm fè. Ou pap janm wè yon, ou pap janm wè yon lame, yon militè. Gen bagay ou tande kap pase lame, yon militè pap fè l. Militè abitye ak grangou, li pa pral vann po l pou 10 goud. Li pa pral vann po l. Malgre yo pa peye mesye dam besap yo, ou pa janm tande non yo nan vye bagay. Yo ka toujou ap konte fim sou yo. Yo ka toujou ap moute sinema, di a mesye besap yo fè tèl, ou wè yo tal pou moute yon yon film sou yo mòn kabrit. Ou wèl pa ka, li pa ka pase? Yo di w mesye besap yo rale zam sou yon bakòp ISGPN. Ò yo pran, yo pran sak lajan, yo pran zam. Se film ki tap moute. Ou wè ou te mouton fim ankò lè kesyon anile badge yo a or yo diw yo or yo kenbe w a jan besap nan fè kidnapin. Teyat kap fèt epa vre. Epa vre. A di mesye dam sa yo, yo te ka toujou itilize yo pou kesyon anviwònman. E pou sa yo la e gad anviwònmantal yo rele yo. Men non nèg Pòtoprens, yo chita ap goumen antre yo, yo chita ap batay, se bagay politik y ap regle, yo p ap fon fason pou yo jere mesye dam yo, pou yo peye yo, pou yo fè travay yo, yo lage tout chaj la sou do lapolis. Sa vle di lapolis ka prale nan zòn, nan zòn sitadèl pou ki di moun pa fè dezòd, k ap monte nan fò pou ki di moun pa koupe pye bwa. E la polis ki pral di sa? Poukisa lame la? Poukisa gad anviwònmantal yo la? Poukisa yo pa itilize mesye dam besap yo? Antouka leta, pran responsablite nou. Son kòlonn jenn fanm ak jenn gason ki gen volonte, ki vle sèvi peyi yo, ankadre yo. Ankadre yo paske yo gen zam nan men yo, Si yo te vle yo te ka fè nenpòt bagay. Yo gen zam lan nan men yo, yo pa fè kenn vye bagay sal ansanm avè l, se peyi yo yo vle sèvi, itilize yo pou yo sèvi peyi yo.